Lè w gen yon moun nan vi w, ou wè moun nan ta rete yon jou l di w konsa, ou chanje, ou kòmanse pa menm moun nan ankò, depi w wè moun nan di w sa, ou mèt kòmanse prepare w, moun sa pral kite w. Men, si w vle viv avè l, pa chèche konn pase l, sa ka toumante w, fò w plede doute, menm mete dlo nan je w. Si w vle viv avè l, pa chèche konn pase l, sa ka toumante w, fò w plede doute. Bonjour bonsoir tout moun byenvini sou chanèl lan ki se Demonis Times mwen se Bitoy jodi a madanm mwen pa la ansanm avèk mwen se mwen sèl ki la janm di nou an so m gon sipèb videyo pou nou jodi a videyo pa m jodi a ke m pral pale sou yon bèl bèl ide yon bèl bèl bagay ke m wè sou m wè yon moun di. Epi m di kèt. Sa merite yon ti pale, sa merite yon bon pale de sa. So video pa m ki sa l ye jodi an, se gen moun ki di ke lè w gen yon moun nan vi w, ou wè moun nan ta rete yon jou l di w konsa, ou chanje, ou kòmanse pa menm moun nan ankò, depi ou wè moun nan di w sa, ou mèt kòmanse prepare w, moun sa pral kite w. Eske ou menm ou panse se verite? Oubyen eske ou menm ou panse se manti? Fò tèt ou byen plase, byen byen plase lè w tande pale de bagay sa yo. So, anpil, anpil, anpil fwa, m kapab di pou, m ap pale pou moun, jan yo leve nou an Ayiti, nan paran nou, jan nou swiv kòman paran nou fonksyone nan renmen. So, anpil fwa, gen yon pakèt bagay yo pa montre nou. Premye bagay m ap, m ap touche, m kapab di. M pa li raman, men m kwè l trè trè trè trè difisil pou di, pou yon moun k ap gad videyo an la kapab di m èske l leve yon jou li tande manman l oubyen papa l te konn di l mwen renmen w, je t'aime, I love you. Bagay sa yo ou pa janm tande paran di timoun bagay sa yo. Sa deja yon baz nan lanmou ki pot ki ki ki deja pa montre w yon pakèt bagay. So, kisa l ye? Yo di konsa ke. Si w gon moun ou ansanm avèl, moun nan ta chwazi di w ou kòmanse chanje bagay, depi w wè moun nan kòmanse di w sa nou pral kite blablabla, moun nan pral kite w blablabla. Pou mwen menm definitivman se pa verite. Paske nan lavi an gen moun, majorite moun pa asepte tande pou yo kritike yo. Majorite moun ta renmen pou tande di. Ah ou son moun ou entelijan, ou fè sa byen, ou fè sa byen, ou ale la byen, ou aprann rapid. Men kon se pati pou kritike an, moun nan pa vle tande l. Depi ou kritike yon moun, moun nan fache. E san kritik pa gen moun, san kritik pa gen lavi, pa gen anyen san kritik. Dayè se kritik ki fè moun aprann ki sa ou ye. Lè ou nan relasyon avèk yon moun, ki sa l ye? Se de moun ki gen yon kominikasyon oparavan epi ki wè yo kòm yo gen kèk pwen komen epi yo deside ale nan yon liy ansanm pou yo wè si yo kapab mache. Relasyon ki sa l ye lè de moun fenk ansanm? Relasyon se yon risk lè de moun fenk ansanm. N ap eseye, eseye pou nou wè si sa ka mache paske nou wè nou gen de seri de pwen komen jan m sot di l lan pou sa kapab mache. Konnya la, gen yon pakèt bèl bagay m kapab di gason an gen dwa rive yon moman pou l ap fè, pou l fè fanm nan renmen l, pou l fè fanm nan damou l, a. Epi vin rive yon sèten tan, yon ennan, yon dezan de sla, epi gason an gen kèk bagay ki chanje. Of course, fò fanm nan ka di, a, m wè w chanje, ou pa menm moun nan ankò, gen kèk bagay m wè, m wè ki pa, ki pa mache menm jan, jan w te ye lontan e pa konsa. Gen moun ki panse lè fi an di w sa, son lòt gason li gentan ap pale ansanm avèk li, ki kòmanse ba l ti pawòl pou chanje bagay yo, pou fè l kite, just pou, sa vle di pou nèg lan kòmanse prepare l, fanm sa a pa bezwen l ankò. Men non, manti zanmi m. Poukisa m di manti? Lè w wè, trè souvan moun ki prè pou kritike nan yon relasyon pou wè lè bagay yo kòmanse chanje se fanm. Lè w yon fanm ka kanpe l di w ou kòmanse chanje, ou gen chans anpil. Paske moun sa a si l di w ou kòmanse chanje, li mande w dyalòg, li mande w yon bon konvèsasyon, li mande w pou w kapab di an n chita ansanm pou n pale pou n di kisa k ap pase. Poukisa ou jan w te ye ou pa avan, kounya m wè gen kèk bagay ki chanje, èske se feeling ou pa jwenn nan mwen ankò, èske. janm ye an m gon bagay ki fè ki pa bon eske ou kòmanse pa renmen m oubyen eske paske nou vin twò gen twòp tan ansanm ou vin pa bay kèk bagay enpòtans ankò pa fèw menm jan ankò se tout bagay sa yo ki petèt ap pase nan tèt fanm nan epi epi siw gon fèb espri ou ka panse yow genlè manzè kòmanse vle kitem wi. Genlè l kòmanse vle chanje blablabla so e pa sa so lè yon moun di w sa pi gwo bagay lan se fè tèt ou travay se fè tèt ou di li vo w reflechi li vo w di konsa ke genlè gen kèk bagay m pa fè vre genlè gen kèk bagay ki chanje so se sa l vo w reflechi se sa l vo w panse li pa vo w tankou pou w ap fache pou w ap fè kòlè pou w di a m pral kite ou byen pou depi l di w sa w al chèche yon lòt moun pou pale paske gwo bagay ki rele w abitid. Abitid tout moun konn sa mòf sa vle di. Tout moun konnen abitid lè yon moun gon abitid nan yon bagay, se gate moun nan gate. Ok, nou kapab di sa klè. Imajine w, ou gon moun nan vi w, ou ba moun nan abitid depi wikèn rive, n al nan restoran, wikèn rive, n ale nan ti bal, pafwa lè mwa a pral fini, Ou deside fè l kado yon ti flè, ou gate moun nan. Epi, moun nan rete yon mwa, li wè w pa fè sa. Petèt li ka di, ou yon ti jan fatige, mwa sa a ou pa. Li wè de mwa pase, yon senk, si mwa pase, ou pa soti ansanm avè l ankò. Egzanp, ou plis al chita ak kèk baz ou, al chill, bagay sa yo, epi li menm li poze l lakay li. So. Egzatman, egzakteman, ekskize. Egzakteman, moun nan ki sa l pral vin, sa k pral vin nan tèt li. Li pral di ke, enben, genlè bagay yo kòmanse chanje. Genlè misye kote, kote l konn ale an, li wè kèk moun, l ap, l ap gen konvèsasyon avèk lòt moun oubyen zanmi l. Paske fanm, fanm, fanm panse nenpòt bagay. Fanm nan, lè l ap pale ansanm avè w, e pa diskisyon vre non. Se repons ou an l bezwen tande. So lèl diw sa, kisal pral diw, li gendwa al panse se kotew al chill lan zanmi sa yo ap baw de seri de ide yap diw ah jan w ye an madanm ou pa dwe konsa bagay, ou twò kloz, ou wap gate madanm ou bagay, men non mwen menm pèsonèlman yonn nan yonn nan chwa m toujou wè nan tèt mwen, toujou di premye best friend ou an se moun ki nan viw lan. Si moun sa ki nan viw lan ou paka ou paka egzanp ou nan kenbe sekrè ansanm avèl ou nan renmen a moun nan a mwatye tankou wap met nan tèt ou e si si sa ta pase nou ka kite si gen bagay m pap di gen bagay map kenbe nan kèm bagay yo pral mal mache paske lè ou gen moun nan viw ou sipoze ouvè kèw premye bagay ou sipoze konnen ouvri kèw ou pèdi ou pèdi ou genyen tou mèsi Bondye. Epi tou, depi w deja konnen moun ou ansanm avè l lan, ou deja gen yon gwo konvèsasyon ak moun nan, ou deja wè anndan tèt moun nan, ou wè vizyon moun nan, ou sipoze livre w a moun sa a san pou san. Depi w pa livre w san pou san, ou pral gen gwo pwoblèm paske menm ak konsyans ou pap alèz tou. Imajine w tou, ou te nan relasyon avèk moun nan, moun nan te gen password Instagram ou, li te gen password Facebook ou, Epi nou fon ti fache yon lè ou chanje password. Epi pandan nap relax yon lèl mande w li, ou pa janm vle ba lil ankò. Tout sa yo se chanje. La moun nan pral panse wap twonpe l vre. Moun nan pral panse swa ou vin pa renmen l menm jan ankò, swa genlè w te gentan nan konvèsasyon avèk yon lòt moun, epi wap just jere bagay yo a mwatye, tankou w jis ap fè prekosyon ou pa vle menm jan ansanm avèl ankò. So. Epou yonn nan bagay, epou apre chak pwoblèm ki pase, ann retounen menm jan ankò, retounen menm jan ankò pou moun nan sispann panse ou pa renmen l ankò, pou moun nan sispann panse ke w ap twonpe l. Paske chanje a vini a tou moman. Epi tou, m fè prèske tout videyo m ap pale prèske tankou nan sans pou medam yo, paske trè souvan se medam yo k renmen di gason chanje, bagay sa yo. Men tou, fò m fon ti pale a medam yo tou, si tout fwa tou nou wè mari nou di nou fon ti chanje tou. Piga nou panse tankou nèg lan nan yon lòt fanm tou. Sa pa vle di nèg lan nan yon lòt fanm. Sa ka rive si n te konn fè sèks, egzanp, trè souvan nan yon semèn, epi ou kòmanse chanje bagay yo, ou te konn vin wè l trè souvan, ou kòmanse pa gen tan menm jan an, m konnen fanm gen zanmi anpil tou, epi ou ta deside gen de seri de moun Li gen dwa di w li pa vle moun sa a, li pa renmen ideyoloji moun sa a pou zanmi ou bagay sa yo epi l wap antre nan yon lòt liy. Li kapab di w chanje vrèman, li kapab tankou mwen menm pou mwen menm mo chanje a lè yon moun use lè yon moun use li devan w se paske moun sa sansib pou ou. Moun ki pa renmen w lan li pap kè, lap jès wè w chanje lap di ok trè byen sa banm kite l kontinye paske mwen menm m bezwen kite l se sa moun nan pral di nan tèt li. Ou konprann? Lè w wè w gen yon moun nan vi w li di w konsa w chanje bagay sa yo. Se sa, se sa, ou wè moun sa son moun ki renmen w, son moun ki kè avè w, son moun k ap panse li sipoze ale pi lwen ansanm avè w ke jan ke jan l ye an. So, m ta swete ke nou pa itilize mo sa ankò pou lè yon moun di ou chanje se pou twonpe, ou chanje se pou kite, ou chanje se pou tout bagay pral kraze. M ta swete pou lè yon moun di nou sa ankò, pou nou pa panse se sa. Men, sa ka rive tou, moun nan di w sa yon lè tou, epi se plan l, li gen dwa vle kite vrèman. But, li raman difisil pou w wè yon moun nan vi w pou l ap di w ou chanje, pou se pa kèk bagay li bezwen pou fikse nan ou menm. So, m ap di nou yon gran mèsi, yon gran gran mèsi, paske nou te gade tout videyo ansanm avè m, sou te rive tout nan pati sa. Kite yon comment, pa bliye ou sou channel The Money's Times an, m la jodi an pou kont mwen janm te di nou an, madanm mwen pa la ansanm avèm nan video sa. So, kite yon comment anba, di nou kisa ou panse de video an, kisa ou panse lè yon moun di ou chanje, eske moun nan bezwen kite ou vrèman tou, oubyen se konsèy, oubyen se um, dyalòg moun nan ap chèche. Pa bliye follow nou sou Instagram nan non nou wè anba videyo nan wè non yo anba videyo an epi kite comment like videyo share videyo fè tout sak posib pou nou paske fò chanèl la monte monte monte monte so nap di yon gran mèsi si w te la avè nou jodi an so se te Bitoye nap wè sou nan yon next video